Mesi espesyalman polisye yo but m panse sa fè lontan m pa pale avèk nou m ret nan silans mwen but m panse se te pou yon bon rezon m te chwazi ret nan silans mwen mesye m panse li enpòtan fòk m pale avèk nou jounen jodi an. Paske jan bagay yo ap bagay la ap dewoule nan peyi a, jan nivo ensekirite ap dewoule e se nou plis y ap bay pote chapo yo e se nou k ap viktim. M panse fò yon polisye ta vrèman enbesil pou nou pa wè sa k ap fèt la. M pa benyen konn ki sa k pral gen apre videyo a paske m se yon polisye ki trè pèsekite, yo pèsekite m anpil but. Mesye, m pa ba nou manti, e gran timoun nou ye, nou tout fè sant, nou pa idyo, nou pa enbesil, nou wè sa kap pase a devan zye nou. Pandan se tan nèg yo byen konnen sa kap fèt lan, mesye m panse, fòk nou repanse bagay yo yon lòt jan. Paske nan mwens ke, nan mwens ke 8 jou nou pèdi plizyè polisye, nou pèdi chevalye. Nou pèdi 27 tièm palè nasyonal la, nou pèdi Diramo, nou pèdi Kadafi, meyè swat karayib la, e nou pèdi e patnè pou li fon an, 28 tièm nan, pwomosyon m nan, e answit nou pèdi ti nonm latibonit la, m bliye nonl. Mesye, m panse lè li tan pou nou konprann reyalite peyi a. Aranje nou mesye, fè tout sa k posib pou nou chache yon lòt travay pou nou fè. An eseye bay nèg yo lapolis yo. Paske sa k ap fèt la, nèg yo okouran byen de li. Leta achte blende ba nou, epi l achte gwo zam bay bandi pou vin kraze blende yo ankò. Avèdou sa, s on Leta ki nètman sòt. ki pa konn sa lap regle e m panse si nou gen bon sans nap wè sa kap fèt la peyi a gen yon sèl bandi peyi a gen yon sèl bandi li pa de bandi menm bandi ki anpeche lè pou nou te fè entèvansyon nan vilaj de Dye a a lè m pale w de bandi nou gentan wè kiyès nou gentan wè ki gwoup de moun menm bandi lè polisye yo fon entèvansyon pou yo defann tèt yo Ki chalè yo a, nou gen twa ki bandi. Menm bandi ki di ke polisye yo pa gen dwa, se lòt ti mesye ki gen zam ilegal yo, se yo ki gen dwa. Polisye yo pa imen yo menm. Nou gen twa de kiyès m ap pale. Mesye m pa ba nou manti, nou pa gen okenn kouvèti. Nou mouri pa pil pa pakèt. Nou mouri kouwè chyen. E lè n mouri se kèt yo fè pou antèman nou. M pap ba nou manti pa gen anyen n ap defann ankò. Paske n pa gen ankenn moun ki la pou defann nou lòske nou viktim. Se prizon yo ba nou. Se vwe yo voye nou al fini nan prizon pou yo te ka kouche madanm nou lè madanm nou ap fè demach pou mete nou deyò. But, mè sinsè kondoleyans avèk fanmi tout polisye ki ale yo. E m pap ba nou manti se te yon fyète pou m sèvi peyi m. Men m pa gen ankenn. Angouman pou m rete ankò. Paske m viv twòp mò. M wè twòp moun ale devan m. E anplis, gad yon dènye bagay ki rive la. Kay batonye a yo fin tiye a. Malerezman pou polisye ki te an plas yo, yo malchanse. Se yo menm ki al deplase dapre sa m aprann pou yo al fè yon ti gaz. Imajine ou, gade kiyès yo bay kout chapo pou bagay ki pèdi yo. Polisye yo pran yo mete yo an izolman. Mesye m panse si nou gen bon sans fò nou wè kiyès k ap alimante bagay yo. Mwen m pa la pou m site non pyès moun. Men Ayiti gen twòp dwàn prive ki pa gen kontwòl k ap antre zam. Nou gen nèg boujwa yo ki gen kontwòl peyi a nèt. Epi nou gen lòt moun ki di yo se dwa ki sa sa yo ki afebli nou. Epi nou gen enspeksyon jeneral ki la tou senpleman pou koupe tèt nou met sou bouda nou san pa chache konnen anyen ditou. Kit nou gen rezon, kit nou pa gen rezon, yo jis jije. E enspeksyon jeneral sa a bokou nan yon bann polisye m konnen ki chwazi fè yon lòt chemen jounen jodi a. ki vin bandi. Paske nèg la konnen si l al enspeksyon jeneral, pa gen lòt bagay k ap ret tann li kit li gen rezon kit li pa gen rezon pou nèg yo fè ti madanm yo plèzi, bòs yo fè plèzi, y ap pran nèg la yo mete l ann izolman. Sa vin rann yo fè nèg la mawon, yo vin fè nèg la pè desann. Pandansetan, yon polisye pa ta sipoze pè enspeksyon jeneral paske se yon seri de moun ki la pou voye zye sou yo. Men malerezman men, nèg la depi l al anba, bann ije, bann komisè gen tandans pezi l, yo fè l pè. lè konsa. Nèg la te gentan fè metye de zam e avèl li viv. Li oblije chache yon lòt chemen. Mpa la pou m defann pyès moun. Men polisye yo li lè pou nou ouvè zye nou byen gran pou nou wè sa kap fèt la pou n pa riske vi nou ankò. Paske lè nou mouri, yo dedomaje fanmi nou 75 mil goud aprè pil monte desann li ka jwenn 75 mil goud la sou 2 zan. Si l son fanmi ki pa gen anyen menm nan men l. Nou konn anpil polisye se kèt yo fè pou yo pou yo antere yo. But mesye M pase desten nou nan men nou M pase video sa son video Pou tèt ti video sa nèg yo ka deside chalèm tou Paske son peyi konsa liye But mesye m pap ba nou manti Kit nou dechide chalèm Sa pap deranje m Paske yo M pa gen anyen map defann anko But m pa gen espwa M jis wè map viv Se lèm leve m konnen m anvi but e lè m pa antre nan dòmi m wè ke m leve m di mèsi Bondye men nan nivo Ayiti rive la mesye bagay yo ale twò lwen e ou pap janm jwenn moun ba w lòd pou di w fè sa fè sa e lè w ta deside jwenn yon ti lòd nèg la tout sa k pase l di w li menm e inisyativ pèsonèl li pap ko vo antouka e t yon fyète mesye. pou m te gen tout foug, tout rigè lè m te fèk antre nan lapolis pou m te sèvi peyi a. But, men apre tout sa m fin swiv la, polisye ap mouri pa gen jistis, depi ou pale yo pran yo mete w anba kòd an izolman nan enspeksyon jeneral. Nèg yo vin pran nou yo afebli nou. Yo afebli nou. M pa nan kont a pyès moun. Men, peyi a gen yon sèl e inik bagay ki afebli fòs peyi a. Nou tout konnen l, m pa bezwen site l. Se moun sa yo ki di lapolis pa gen dwa, se lòt yo ki gen dwa. But se moun sa yo ki boukou nan sa k ap pase jounen jodi a. Masak fèt dimanch pak, lè lapolis deplwaye pou metrize gang, yo di lapolis pa gen dwa e masak lapolis pral fè. Men lè nou mouri, nou pa gen ankenn rekou. E kòm si nou menm nou pa gen dwa, nou menm nou pa fè pati de imen. But mesye, ouvè zye nou byen gran. Pa kite moun kap mete nou devan pou al fè nou al fè makak. E tuye yap voye al tuye nou. Yo konnen nap vini lè konsa. Lèm resevwa lòd la, yo zmay nou. Son chèk 19 mil 832 goud nal defann. Pa gen enterè pou nap fè tèt cho ankò. Dèyè kòb nou pa vini pou yon ane 1800 dola. Nou pa gen enterè pou n ap fè tèt yo ankò. Pa gen espwa. Pa gen espwa e m poko wè espwa. Si w chwazi al mouri pou lapolis, e ou menm? Kondoleyans avèk tout moun ki ale deja yo, avèk fanmi yo, but sorry. Sa k pou repoze, repoze an pè. Fenton, G-one, Oscar, eee.

Kasi wè mò but misye te yon lè sa ap chanje epi misye te yon lè tou Ayiti ap gen leta epi misye te yon lè tou yo pap voye nou la batwa.